Pale papa Humm pawòl yo ap pale wi la Humm pawòl yo kòmanse pale medam mesye John Joel Joseph misye potko di anyen la se kounya k gen koze dans la repiblik medam mesye Rudolph Dja misye fèk prezante men sa misye gentan di la l pale pou mil an medam mesye misye pa kache peche l non misye pa kache peche pa l la li menm li te patisipe nan finanse asasina prezidan Jovenel Moïse. Misye avwe li depanse 150 mil dola ameriken pou kapab ebyen eh òganize plan asasina prezidan Jovenel Moïse la. Ou pa ta renmen konn kòman kòb sa te repati? Kiyès kòb sa al jwenn? Kòman lal jwenn nèg yo? Mezanmi rete la tande, nou pral tande koze de la repiblik. E nou pat sonje atis yo te konn ap fè figi di pou yo fè konprann ke mach ki tap fèt la son bagay patriyotik. Son bagay ki tap mande sèlman kade non pou ke stabilite nan peyi dayiti. Son bagay konsa konsa ki tap fèt, son bagay nanm ki tap fèt. Ou pa sonje istwa sa? Dènye sòti Izolan te fè nan radyo Dènye sòti King Kino fè nan medya egalman. Yo souvan te konn di ke gade non, mach ki tap fèt la, yo pa konn anyen, li pa gen anyen poul wè avèk asasina prezidan Jovenel Moïse. Enben, se kounye a nap konnen wi ke mach sa, li te fè pati de premyè etap ki pou te mennen ak asasina prezidan Jovenel Moïse la mèdam mesye. Plan sa oubyen pwojè sa, Nèg yo di li te rele plan bolivi. Plan bolivi, mach an blan mèdam mèsye, bon bon bon bon bon moutre nou, bon moutre nou, bon m raple nou, bon m rafrechi memwa nou mèdam mèsye. Mach sa ke n ap gade la, ou konn chak dimanch atis nan lari, gade non, anwo pa moute, anba pa desann, enben plan sa te rele plan bolivi mèdam mèsye. Eben, misye eksplike ke son plan pou te kapab destabilize pouvwa nan moman an. Misye di egzakteman sa mwen menm mwen te konn ap di pafwa, m te konn di ke nèg yo te gon kanpay manipilasyon ke yo te konn ap fè yo konn ap jwe nan tèt pèp la pou ke yo rann prezidan enpopilè. Yo itilize medya anpil fwa pou fè sa. Ebyen eh jeneralman, loske prezidan pou vin eh, vin mouri, Ebyen eh kounya la, pou se kòm si son vye chen k mouri an, pou pa gen moun ki di anyen. E se egzakteman sa ki ap di jodi an la nan tribinal yo medam mesye. E sa a n ap pale de li la a, kesyon mach atis yo, li parèt nan yon rapò FBI medam mesye. Kouman nou ye? Mwen trè kontan avè nou. Mèsi pou nou deja pran plas nou. Mèsi paske nou deja pran plas nou pou nou al tande moso levanjil avèk mwen la a. Pa bliye lò tonbe sou videyo nou yo. Nou mande w pataje l, kòmante, like videyo sa, ede on fanmi tonbe sou pawòl la. Mwen pa nan egoyis avè w, depi m jwenn nouvèl yo m vin la m prezante nou yo, gade nou san lang de bwa, san voye moute, san retire, san mete dayè. Nou pa la pou n bay manti nan anyen, nou pa la pou n bay manti sou pèsòn men n ap di w sa ki verite medam mesye. Ou menm tou, nou pa sèvi avèk avèk egoyis bò sit la. Ou jwenn mesaj lan, pataje l, whatsapp, facebook, anmède zanmi an. Dil vin tande mesaj levanjil la medam mesye ok medam mesye bagay yo konplike dan la repiblik yo apèn ap tande Woudòlf Dja la men gen ti bagay kòmanse pale medam mesye misye avwe ke li depanse 150 mil dola ameriken pou kapab finanse Asasina prezidan Jovenel Moïse Enben, devan tribinal ameriken an la a, misye presize pou l di gen 80 mil dola ki ale dirèkteman pou peye USGPN. Pa bliye ke John Joel Joseph te gentan pale de bagay sa a. kòm kwa yo te deja gen kontwòl 100 ajan USGPN. 100, vwala mèsi, 100 ajan USGPN. Donk sa vle di 80 mil dola sa a, donk prale jwenn nèg sa yo pou kapab kontwole mesye yo. Pi devan misye pral eksplike ke gen 30 mil dola ameriken ki ale dirèkteman pou 4 Team. Mwen tande konsèy de la repiblik wi. Tout bagay sa yo m ap di la, y ap dewoule. Tande non, sèvis entelijans leta peyi m pa konn anyen. Ok? Pa gen okenn malfèktè k te antoure Jovenel Moïse nan gouvènman sa a ki te enfòme de sa? Oubyen se konplo ak konsa? Kòm prezidan se livre l livre, m pa ka pale konsa non. Paske nan kad yon livrezon, m pa bezwen pale de kesyon sèvis entelijans ankò. Paske le prezidan a ete bel e byen livre. Genyen 10.000 dola ameriken ki ale direkteman pou Joseph Felix Badio, medam mesye. Nèg ki toujou di l inosan. Mwen joum jwenn yon nèg ki odasye ke badjo mwen menm mkite miko sa. Joum jwenn yon nèg ki rizyèz ke badjo nan bon langaj ayisyen an. Sim jwenn yon nèg ki anba ti vant menm jan avèk badjo mèdam mesye mwen menm mwen kite miko sa. Se pa tout jounen nou wè misye ap goumen avèk jij yo la nan peyi dayiti. Nou tèlman enkonpetan tou, nou tèlman pap fè jistis yo nan peyi dayiti, nou tèlman pa evolye. Yon asasina yon prezidan de la repiblik, 2 3 nèg chita dèyè yon biwo san menm yon òdinatè, san yon klimatizè, san okenn pa konnen non sipò teknik, san okenn sipò teknik e teknolojik bon m di l konsa pito. Omwen lè akize a vin ap depale ap ba w manti, menm jan m wè y ap fè l nan tribinal yo nan Miyami la, John Joe Joseph di Li menm li pat janm gen entansyon pou l plede koupab men se tèlman n wè prèv yo devan zye l. E prèv sa yo ki bò yo jwenn yo? Se teknoloji a yo itilize. Apèl telefonik yo, mesaj ki dilet yo, yo rejwenn yo ankò. Paske yo di misye men ekoute, kòman w fè sa w te di FBI avan e pale w di jodi a jiskaske w plede koupab? Misye di non, m pat janm panse ke gen de bagay ke m siprime, gen bagay ki pat la ankò men m wè yo gen yo. M pat janm panse sa. Mwen pat gen lechwa mwen oblije plede koupab a eko e koute men an ayiti la sa w wè kap fèt ayiti se pa de twa jij ou wè k vin la on bout papye nan men yo epi tou vin la gade non pran manti nan men nan men nan men akize donk nan kesyon de fè peyi nou vrèman an reta nou lwen nou lwen lwen lwen lwen lwen nou pa gen nivo peyi ditou. Ebyen, selon sa Reginald Delva deklare nan Scoop FM, medam mesye, bagay yo te plis ke sa nou menm nou ta konprann nan medam mesye. Ann al tande Reginald Delva pou plis detay. Nan radyo fòk gon moun ki pran lari menm lè yo ouvè mikwo pou yo di vòlè, kowonpi, asasen, drug dealer. Fòk yo kapab dekri nan dokiman Fò chak jou gon moun kal lan radyo ouben ki rele lan radyo wap raple w gon manifestasyon an blan ki te fèt. Tout moun te an blan yo rejwenn tout dokiman sa ki te prevwa kòman l tap fèt, kijan pou l te fèt e ki moun ki te sipoze ladann. Fòk gen atis, fòk gen de moun ki koni. Wi, la nap pale de de mach atis yo, atis yo tou de blan. Absoliman.
Kòb sa a, yo te envesti anpil ladan l. Sa di se te yon plan l te ye. Li nan dokiman.
Scoop! Tou sa nan dokiman. Tout sa nou wè k t ap fèt yo, evidaman, gen de moun ki pa menm konprann nan kisa yo t ap ye. Gen de moun ki te konprann ke se, wi, mobilizasyon, men yo montre w ke tou sa, gen de trak ke w te konn wè k ap sikile, trak sa yo te fè pati de laboratwa w la ki t ap mete yo deyò. Paske premye mesaj la yo vle pou ke yo prepare opinyon piblik la a sa k pral fèt la. Il fo ke eta despri moun yo lè y ap tande prezidan mouri y ap konn se yon dyab ki tonbe yo debarase yo de yon dyab. E pou yo gen atitid sa a pou yo pa reyaji fò ke deja nou prepare sèvo yo, mantal yo, eta despri yo a sa k pral fèt la. Se sa k fè ke gouvènman ameriken an li vle trase yon egzanp Paske lè l vin konprann sa k fèt la, li wè li ale odela don asasina. Li wè ke s on modèl, si l kite modèl sa a pase, ebyen menm jan lontan ou te konn tande lame dayiti t ap fè koudeta, koudeta, koudeta, ebyen kounye an kon nèk bezwen debarase l de yon prezidan, Pou touye l. Donk se la a gon egzanp ki pou trase pou ke yo montre ke teritwa ameriken an, le banks amerikèn, le dollar ameriken pa pral sèvi a asasine on prezidan ou byen on moun an de, menm an deyò des Etazini. Ki sa k te gen ankò nan pwojè, nan pwojè Bolivi sa a? Ki sa k gen ankò aprè sa w sot di m nou la a? Non se etap pa etap se e premyè etap la m di w se destabilize estabilize destabilize sa di ke premyè etap la sa di ke premye etap la se mobilize moun yo entoksike moun yo eta despri a pou moun yo vin wè Jovenel Moïse la son dyab Jovenel Moïse la son mons sa di ke menm lè moun nan nan dòmi m ap raple w ke gon videyo Gon video gon e yo pase gon nèg yo mande misye yo mande misye men saw gen a prezidan misye di e li paka jwenn sa poul di misye di prezidan lèd se pou montre w ke tou sa se laboratwa a kap prepare de moun e se pa o aza ke nou wè de moun se kounye a ou vin konprann ou te ka alepòk wap gade ou di kèt kòmsi vreman moun yo pa vle wè nèg la vre. Donk se sa yo te bezwen pwojte vè lopinyon piblik pou ke yo te kapab montre pa A plis B pa gen anyen ke nèg sa fè pou ke popilasyon an aksepte sa l ap fè a, il fo ke yo wè a tou lè nivo s on mons k ap dirije peyi a. Evidaman, je parle d'un projet ke nèg yo aparamman te prepare a yon epòk pou la Bolivi, yo wè ke l te mache, e yo repwodui l menm jan an pou Ayiti, les memes acteurs, e se sa k fè ke gen de moun ke Ameriken tande, yo pa revele ki moun ke yo tande, men se sur ke nan archiv pa yo, nan dokiman pa yo, moun sa yo, yo pale avèk yo, yo entewoje yo, e yo pral petèt pran de mezi kont yo si yo pa pran yo deja. Donk se kanmenm pasyonan E malerezman se Ayiti ki te kanmenm e teyat pou nèg yo mennen e operasyon sa a. Men e se e anpil etranje e patisipe lan monte dokiman an. E se sa k fè ke m di w metodoloji a li ekstrèmman enpòtan pou nou swiv. Vwala.
Donk, nou ka konprann, msye eksplike trè byen ke nan plan nèg yo, se te pran medya, fè wout medya a pou kapab e gade nou dirije opinyon piblik lan kont prezidan Jovenel Moïse e lè sa a pral genyen yon manipilasyon k pral fèt nan sèvo popilè a kounye a la pou moun yo kòmanse vin pa renmen prezidan yo joure l bòt mayas yo joure l pye santi donk nan yon premye tan medam mesye ou menm tou k ap vini si w pa byen gen bon sans ou w ap konprann ke prezidan an gade nou se li k pa vle vre. Paske machin kominikasyon ki te aktive nan epòk sa a, monchè l te vrèman solid. Dayè si m di w men kantite lajan k depanse, menm mach atis yo, sa fè pati de plan an tou medam mesye, m pa konn si n sonje atis yo la. Mwen la, mizik ap pete. Ok, la se plezi kap mete medam mesye E bon mwen jel la, ok Donk se plezi kap mete la Ok Men, an pa gen moun ki te janm konnen ke Mach atis yo konn fè kont prezidan nan epok sa Te gen gwo lajan ki te envesti Pa gen moun ki te janm konnen ke Te gen tout kob sa yo ki tap envesti pou atis yo te leve kanpe kont prezidan Jovenel Moïse Men gon grenn kesyon ke nou pat janm poze, nou pat di men ekoute, depi kilè atis te konn renmen patisipe nan kesyon bay peyi konsa? Fò n ta gentan wè gon bagay ki kache dèyè sa, gon motivasyon ke nou pat konnen. Men malerezman, anpil moun te nayif nan peryòd sa pou te konprann bagay la medam mesye. Donk li vrèman tris pou ke se konsa Nèg yo yo menm medam mesye yo arive livre on prezidan de la repiblik medam mesye. E lè sa wap jwenn nèg e bann e izolan yo kap pale fòk Jovenel ale nap la chak dimanch nan lari a se o letènèl papa ayayay mwen men pasyan wi mwen enpasyan pou m wè jistis sa mwen mwen enpasyan pou m wè bagay yo medam mesye ok izolan di Chak dimanch nap kanpe dan nan lari a paske wè pa wè fòk prezidan an kite pouvwa a medam mesye ann tande nèg yo ann tande nèg yo.
Jodi an depi nou pa jwenn rezilta nou nan semèn nan chak dimanch se pou atis yo l ye kounya nap di nou menm atis ki la yo nou pap vin pale atis mal paske sa e pou yon mouvman pèsonèl li ye sak poko jwenn nou yo rejwenn nou resezi n paske pèp la pa kapab ankò tout moun ap soufri Menm yo menm ap soufri. Si nou pa jwenn rezilta nou bezwen an lè dimanch, bòl nan men, kiyè nan men, fourchèt nan men, nou pral chache manje. Nou pral chache manje. Men jodi a la a, nou konprann pwoblèm nan. N ap lan lari chak dimanch. Atis la pran lari ak pèp la jiskaske nou jwenn rezilta n ap chache a. Nou konnen gen sòlda ki pa fò, gen sòlda ki pa entèlijan, gen sòlda ki pa konprann. Nou gen pasyans, nou gen pasyans e nou gen lespri de tolerans. N ap kenbe avè yo. Pi devan n a rekipere yo. Gen atis ke se nòmal lòt kan ap rekipere kèk atis. Sa k pi fèb la ap pran l. Men n ap rekipere yo. Lè nou gen yon peyi li prale nan sans kote ke tout bezwen primè yo se liks. Lopital jeneral kraze, gen de nèg nou bay manda pou yo defann nou, pou yo pwograme pou nou, nèg sa yo depi yo malad, yo pran elikoptè y al lòtbò, y al nan peyi etranje. Mwen menm, mwen konsyan de ke peyi sa pa sipoze rete la. Gen de kote m rantre, gen de eksperyans mwen fè, gen de moun se yon sèl fwa yo moute chodyè lakay yo, tandike lajan peyi sa, taks nou se li menm k ap finanse. On seri de nèg pral met kòb sa nan peyi etranje. Mwen menm m vle, e pa sèlman Jovenel pou ki pa la, sistèm sa k ap peze souse fòk li pa la ankò. Mwen m konnen Jovenel pa la deja. Si misye te gen yon karyè politik, te gen reflèks politik, li t ap deja konnen ke li pa sipoze la ankò. M ap mande.
Vwala, m espere ke nou tande e nou byen konprann tou e sa k t ap fèt nan epòk sa. Donk epòk sa yo medam mesye e ou pa t ka fouti pale mal de moun sa yo, ou pa t ka pale byen de Jovenel Moïse tou. Ase otomatikman ou pale byen de Jovenel Moïse monchè w ap pran bwa kale. Men tout moun pa t janm konprann ke se te yon batay ki t ap fèt pou te kapab rann prezidan an enpopilè malgre son moun ki te son prezidan ki te jwenn anpil vòt nan men ayisyen. Donk n ap ret tann puiske Rodolphe Jaar gen bagay pou l di toujou ak peyi an e m panse ke se pa sèl mwen ou menm tou w ap ret tann. Nou te kontan avèk ou. N ap kwaze pita twazè.